Eske sa rive w souvan tankou e w ap fè bagay ansanm avèk moun nan pou pou voye tankou eske tankou lè w konn ap fè bagay epitou ou pa santi feeling tankou. Lè w fè bagay ansanm avè m èske w pa santi feeling anyen bagay sa yo oubyen si tankou la m mete m nan pozisyon ban m di w yon bagay. Bagay yo Bagay yo e e e e e o fur et à mesure yo e Ou raple w m te di w M te di w e Lè m te premye al nan otèl lan ansanm avè w lan E ou te di m konsa pou m te bo bagay sa yo M te di w konsa Bagay yo e pi zap e pi zap yo e Bagay sa yo paske Gen de bagay m pa twavèse ansanm avè yo, m pap janm tankou la, m santim alèz ou konprann. Si m asepte kraze bagay sa yo, pe jape m ap, m ap tankou bagay gen de bagay m ap fè ou konprann. Sa vle di m pap al nan fè anyen tankou, tankou la, tout sa w wè m fè, m fè yo avèk konviksyon. ak volonte wè sam jwenn la pa gen tankou la anyen m fè m pa gen dezi pou yo ou konprann se jis m pa alèz wap si wap swiv sa wap wè sa se alèz m pa alèz e pa dezi si tankou la m pat gen dezi an m pa ta fèl wè sam jwenn la paske e pa tankou son moun tankou la. E se kòmsi tankou m fè, m fè sa, tankou e kòmsi s on moun m ap defann yon bagay e nan men l, epi m oblije fè sa pa pitye pou tankou la, wè sa m, s on egzanp ou konprann, men tout sa, tout sa m fè m fè l a konviksyon, a volonte, m pa fè anyen tankou la pa pitye ou konprann.

Ibeto li bon m ka m ka m ka ale bò zòn dijè nan lajounen epi tou m retounen konnye la m ap m ap di w konsa èske tankou èske èske m ta anvi pase lakay ou a menm m ta anvi pase lakay ou a lè m soti kot m dèsann nan Men bay pita bay pita net bòzòn bòzòn 8 9 yo wè sam di w non epi tou m ta ale mèkredi maten epi demen ak madi yè m tap vini demen apwè demen nan demen nan sware bòzòn 8 9 yo epi tou Freo banm diyon bagay tou Kendji bagay yo pa fèt konsa tou men fò tankou w la tandem lèm pale ansanm avèw ou konprann se vre nou fè bagay men ou pa santi w retwouve w paske m pa alèz m poko alèz ou wè sam diw la men premye fwa lèm ta fè bagay ansanm avèw m te diw sa m te diw bagay yo e pezapeyo ye. Gen de bagay kap vini wè sam diw la men kounya la menn men ou pat janm dim anyen se nan twazyèm sa w konnen k vin rive w kounya la dèske ou wè tankou lèm tap fè bagay ansanm avèw lan m fin voye li tou banm tou bagay premye fwa premye fwa tou sa rive m wi premye fwa sa rive m men epa tankou la epa. E pa santiman m pa gen pou ou. Se m gen enpresyon se se fatig. Se s on pwoblèm pask se se se se mank somèy. Paske m pa m pa t vrèman dòmi byen. Ou konprann? M pa vrèman dò dòmi byen. Ay m di w sa m manke dòmi menn. Manke dòmi sa vin fè on efè sou mwen. Men semèn sa m byen dòmi wi. Semèn sa m byen dòmi m pa tèlman rete nan telefòn. A bon m son bagay deman demen demen demen nan sware m ap vin lakay ou a kite gwòg bagay sa yo pou m bwè epitou m ka santi m nan po m. Epi tou apre map fè lanmou ansanm avè w, map map map kè tèt mwen ap grate m, map fè lanmou ansanm avè w, map bo w, map fè bagay ansanm avè w pou m fè w voye men, sèlman fòk ou. Fòk ou fòk ou alèz fòk tankou la pou pa fè sa tankou la pou pa fè sa pou pa tankou nan pozisyon konprann ay mwen menm m deside fè sa m deside fè sa menm premye fwa dezyèm fwa m pat alèz men twazyèm fwa m nan fè tout sa k posib menn pou m pou m nan poum pou m retwouve m ou konprann.